Lè m di sektè demokratik sa an jeneral, sa vle di tout militan ki t ap goumen pou sa chanje, yo wè jounen jodi a se chak moun ap eseye rale dra a bò kote pa yo. Se tankou e. Jesifra di l nan teyat li a divizyon o pwofi de lennmi. Plis ou divize se plis ennmi ap ranfòse l epi l ap pran pye sou ou. Donk se sa ki gen e se sa k fè w ap wè malgre tou nou t ap mande chanjman sistèm e sa k pase nou wè sistèm ansyen an yo tout yo antann yo. Èske w janm wè debalaj piblik ant Mateli, Lamòt? Ou pa janm wèl. Se nan rumeur w toujou tande yo swa yo pa byen yo byen me rumeur l toujou ye. Yo menm yo antann yo. Kite gon eleksyon la wap sezi wè yo tout met ansanm epi se menm sektè a ka pral pèdi ankò. Antòn ou di si Martelly ta pa rive pran pouvwa ankò ou pa. M gen enpresyon m gen enpresyon. Yo pèvèti ide a, men se lespri a. Men sa m vle di. Mwen di divizyon sa a m wè la a, n ap ale an òd dispèse, dayè yo toujou di w pise gaye pa kimen. N ap ale an òd dispèse, tout moun vle fè afè pa yo, epi demen n ta rive nan yon eleksyon nou kite Mateli tounen ankò sou moun, a vle di nou pral panse ke m pral fè tout vi m ap joure, di k fò l ale, eksetera, m pa ladann. Se nou k pou òganize n pou n fè yon bòn tranzisyon, yon tranzisyon k pou jije tout vakabon, tout tout nèg ki dilapide fon piblik, epi lè sa a nou mete yon pouvwa, menm nan eleksyon gen de moun ki p ap ka parèt paske y ap pèdi dwa politik yo. Men si nou pa fè l, nou rete nan divizyon, nou kite sa Ariel k al fè eleksyon an jan nou wè peyi a ye la a, epi yon Martelly monte kòmsi mwen menm m pral fè tout vi m chita nan mikwo ap di fòk l ale, fòk l ale, oubyen pran ap nan lari. Aa zanmi m se yon moun banm di w ou konn ki privilèj mwen genyen chans pou mwen m pa janm bezwen pouvwa pou m viv m pa bezwen l e mwen di m pap janm ni azèk ni depite ni senatè ni prezidan nan vi m paske anbisyon sa yo pa janm pase nan tèt mwen kò w konprann m panse ke kote m ye a m ka rann sèvis lè m fini m ap pran ti retrèt mwen swa m al fè rès jou m Kanada a madanm nan oubyen si peyi a ranje M fè yo vin jwenn mwen. M pa gen kenn anbisyon politik e m pa bezwen alye a pyès pouvwa. M sonje sa Rosemond Jean ap mache di nan tout konferans, ke Privert konn ap bote sak lajan pot bay Jean Monard, pòdyab! Si l te konn Privert, tout moun, menm moun Privert ap plen tèlman Privert s on nèg ki pa bay moun avantaj. Donk, depi lè a m fè chwa m di m p ap nan pala a prezidan ni premye minis, m pa nan menm nan telefòn avèk pyès moun. Ariel Henry. M pako ni wèl nan wè map wè m wè anpil dlo pase sou lè ponm konn tout chèf bon se sèl chèf sa m poko ni wè ni pale ni ekri avèl on jou e se konsa lap ye ak tout dirijan politik ankò map toujou rete nan espas pam poum ka alèz nan kritik mwen poum ka objektif nan sa map fè poum pa gen poum pa gen kenn kont poum rann pyès moun donk se konsa lap toujou ye epi dayè Je suis au soir de ma vie en tèm de karyè politik, karyè jounalis. M son moun se plis retrèt pou m ap anvizaje. Kisa m kisa m pral dèyè ankò? Kisa m pral dèyè la? Ensekite ap fè ou, jounalis Jean Monard pa gen enkyetud pou vi l? Men, ekout, si m ta di w sa, m pa blende. E ou wè menm machin blende, Eric te sou yon machin blende. Sa vle di si yon moun, m pa menm kwè, ki moun ki ka di nan peyi sa ke l pa gen enkyetid? Tout moun ap viv ak kè sote kèlkeswa kote w rete a depi w tande yon ti bri le swa, kè w sote. Tout moun se depi l inè di maten je w klè jis li jou. Tout moun se pilil y ap pran pou yo dòmi. Paske se yon peyi de strès. M pa t janm panse Ayiti te ka tonbe nan nivo sa a. E jan m renmen di l l'abîme n'a pas de fond. Si n pa fon efò, l ap plonje pi ba toujou. Donk. Sincèrement mwen m tris anpil m deçu men m pap kite peyi a malheureusement. Ou gon mesaj? Bon mesaj la se ke se mwen sa fèm mal lè map gade reyalite lavi an Ayiti lè map gade pri pwodwi premyè nesesite bon m pa kache pale w m pa yon gran nèg m pa rich men m pat konn santi pwa lavi a non. Avedi si w te mande m pri ti pwa bagay lontan m pat konnen l men kounye a m oblije konn tout paske kèlkon sa kòb ou met nan pòch ou a w voye nan mache lè w gade moun nan e on ti sachè tou piti l pote sa vle di ap vi ap fini nan men n fòk nou fon jan fòk nou rele sou kò n fòk nou mete tèt m ta ka di gwoupman politik yo. Ki aspire a yon landemen meyè, fò nou met tèt nou ansanm pou n pou nou chanje desten n. Konsèy ou ka bay jounalis parèy ou pou yo ka pou yo ka sispann tonbe kote lapolis Sa sa sa se yon bon bagay. Sa m pral di a li petèt ale menm m ta ka di prèske andeyò de etik metye a oubyen de pwofesyonalism. Nou oblije pa al chèche tout scoop. Pa egzanp, gen de twa zanmi k te mouri Site Solèy. Sa te fè m mal, men se yon lanmò k te pratikman evitab. Ou ka konprann? Gen de zòn, mesye, se vi nou pou nou wè anvan. Nou pa ka anvi vin fè scoop di se nou menm ki bay tèl enfòmasyon, alòske vi nou ekspoze anpil. Fòk nou pran plis prekosyon, pase nou konn nan ki peyi n ap viv. Sa pa ka rete konsa. Lè l tounen bon. Na fè scoop men gen de kote fò nou epi nou wè lapolis yon ti jan dèfwa m pa konnen l enève l eksite yo tire lè yo pat dwe tire a bal reyèl lè map gade imaj konfrè sa k mouri nan komisarya petyon Dèlma ki kouche ti valiz li nan do l ou wè se yon nèg kap chèche Enfòmasyon chèche lavi. Antan ke otorite yo di se lopital li mouri. Se sa yo di, men tout enfòmasyon di misye te gentan mouri avan yo pote l. Donk bon de tout fason, kèlkeswa kote l te mouri a, se metye li te vin fè, l pa t oblije.